Mèkredi ki te 4 novanm pou nou te fè yon mach leve kanpe, se konsa nou te batize jounen an, mouvman an se konsa ke l te batize. Se nou menm etidyan inivèsite piblik, prive, mete ansanm avèk tout sosyete sivil la ki te òganize mach sa. Jodi a, nou te gentan gen nan pwojeksyon nou pou nou te vin depoze yon flè depi menm lè ke nou te wè atis la te fè yon gwo travay nan menm espas kote. Kote nou te vin jwenn kò Evlin. E jodi a yon lòt fwa ankò, nou vin rann Evlin yon lòt omaj ankò pandan menm semèn nan. E jodi a, se pa sitwayen oubyen se pa politisyen ankò. Se yon jèn, se yon Se yon moun ki te ka viktim menm jan ansanm avèk Evlin tou. E jodi a nou mete tèt nou ansanm pou n te di Evlin fòk li pa pase inapèsi. E jodi a anpil moun te ka gen laperèz pou te vin nan zòn sa. E jodi a zòn nan vin tounen yon lye senbolik ki vle senbolize lapè tou. Ki vle di non ansanm avèk enjistis, avèk lensekirite. Evlin Sensè. Evlin Sensè se dam. avèk zye bande ya. Yo tiyel men lap jwenn jistis li. Jodi ya se tout peyi ya, tout mond lan ki di fòk nou jwenn jistis pou Evelyne Sincère. E jodi ya se sa ankò nou menm nan leve kanpe nou vin fè. Nou vin mande jistis pou Evelyne e jistis pou lòt tout, pou tout lòt moun yo fè enjistis nan sosyete ya. Sa endinye tout moun. Se pa sèlman nou menm ki viv bagay la an Ayiti men li endinye tout moun nan entènasyonal la tou. E sa se yon mesaj klè, menm si se yon move sitiyasyon kote ke se atravè lanmò yon moun ke n ap mande jistis, ke n ap mande lapè, men Eveline Sincère senbolize sa. E jodi a, jodi a nou met tout bagay de kote. E jodi a tou, mwen menm, Rodney, avèk anpil lòt moun, te ka pa vin rann omaj sa. Paske nan mach la, polisye yo ba nou gaz, yo frape nou, yo ba nou kout bonbòn, nou gade zye m, n ap wè zye m wouj. Se tèlman mesye yo ban m gaz, ban m yon kout bonbòn, malerezman. Se pou yon bòn kòz, men m pa regrèt sa. Men jodi a nou di yn fwa pou tout ke nou mande jistis pou Evelyne Sincère, jistis pou Ricardo Grégory Saint-Hilaire, jistis pou mèt Dorval. Sa a sansibilize n. Chak moun toujou di, chak yon zak pase, lòske yo fè yon lòt bagay ankò, nou pral repete menm bagay. Men sa a nou di non. E nou konnen nou leve kanpe, nou leve kanpe pou bon. E jodi a se Evelyne Sincère nou leve kanpe pou li. Nou pral leve kanpe pou lajistis pran responsablite l, nou pral leve kanpe pou gouvèneman an pran responsablite l. Pase menm jou leve kanpe a te fèt, dan la sware, nou wè s on spektak ki fèt. Nou pa konprann sa. Sosyete a pa konprann sa. Jèn fi yo pa konprann sa k pase a. Jèn jan yo pa konprann bagay sa k pase la. Fòk lajistis di yon bagay. Nou menm, nou gran timoun, nou gen lespri, nou gen tan dedui sa k pase a. Men nou pa konprann sa k ap pase. Nou pa konprann ban nou yon ti eksplikasyon ban nou yon ti eksplikasyon e vin pou kou antere e m panse popilasyon an li endinye e m panse nou pral chèche kote rès moun yo ye si ya rete yon moun kote rès moun ki te patisipe nan zak la ya rete yon moun kote rès moun yo e silvouplè paran obèd ou tap renmen ou pran la pawòl pou yo pa anpeche ou pale si se vre pitit ou a melanje nan bagay konsa. Se pou pran responsablite w a de bwa pou di wi pitit ou a ladan l oubyen ou te konnen oubyen ou pa t konnen. Men nou pa konnen kiyès ki te manman Obèd, kiyès te papa Obèd. Kote moun sa yo ye? Nou wè manman, nou wè papa Evlin Sensè. Nou wè sè Evlin Sensè. Men nou pa wè yon fanmi Obèd. Nou pa wè yo pale. Èske se bande yo bande bouch yo tou pou yo pa pale? Kote moun sa yo ye? Èske yo gen menas sou yo ki fè ke yo pa ka pale? Èske pitit yo a nan bagay la tout bon vre? Paske film kap moute la eske nou konprann li eske nou konprann film kap moute la moun yo eske nou konprann sinema sa nan nou pa konprann li ban nou eti ban nou yon ti eksplikasyon la jistis gouveneman pran responsablito e nou menm kom popilasyon kom pèple souvren nou pa vle se nou menm ki pou pase a laksyon paske demen maten anko nap nan lari a pou nou mande jistis pou evin sensè jistis sa pa vle di pou nal brile kawotchou pou nal voye woch pou nal kraze afè moun. Paske nou se de sitwayen pezib, de sitwayen angaje, de sitwayen ki konnen sa k rele lavi, ki respekte lavi moun. Men jodi a, si lavi moun pa vle di anyen nan sosyete a, ke chak moun pran responsablite yo. Nou te soti, nou te leve kanpe pou n di jistis pou Evelyne Sincère, e jodi a, nou pral soti ankò samdi pou nou mande leve kanpe pou Evelyne Sincère. Fòk lajistis di sa l ap di a. Fòk gouvèneman an di sa lap di a paske mwen menm m pa gen kòb pou yo ban mwen si yo kidnape m. Pa konnen nou menm si nou gen kòb pou nou bay si yo kidnape nou. Nou pa ka pran lòt jèn fi ap asasinen ankò. Nou pa ka pran lòt jèn gason pou yap asasinen ankò. Men moun sa yo kap fè zak sa yo pa ka asasinen tout sosyete a. Fòk nou di yon bagay. M pa atis, m pa ka di map chante sèlman. Men mwen m te ka di, m an sekirite, m ap ret kouche lakay mwen tout jounen, manje diri, m p ap soti pou moun pa fè m mal. Men non! Ebyen, pitit mwen, pitit kouzin mwen mwen pa konnen an, pitit sè m nan, pitit pitit kouzin mwen an m pa konnen an, kapab se Evlin, Evlin kapab fanmi m pa konnen, li kapab fanmi ou tou, ou pa menm konnen si l fanmi w. Ebyen, vwala jodi a, li asasin. Nou pa bezwen konnen kondisyon ke l asasinen, ni pale, ni de ba, spekilasyon ke moun yo ap fè, ni divèsyon, men sa se yon asasina. Yo fin anlve moun nan e yo retire lavi l. Nou mande jistis pou Evelyne Sincère e nou fè yon leve kanpe. Leve kanpe ke nou fè a pa p kanpe briskeman, li pa t fèt sèlman pou mouvman sa, men toutotan ke ap gen enjistis nan peyi a, fòk sosyete an jeneral leve kanpe. Mèsi bokou.